Bonjou bonswa sa depan de lè ke wap gade video sa e non pa mwen se Peterson Jusme mwen vin prezante w yon video maten an e ki baze sou e maryaj e maryaj de nos jours e nou envite w abòne avèk chanèl la ou menm ki poko fè sa e ou menm ki gentan fè sa tou nou remèsye w e nou gen yon envite avèk nou maten an ki se madam pastè Rodney Jusme e Nou pral pase l talè pou li menm pou l kapab prezante tèt li. Nap pran yon ti poz nap tounen talè. Ok nou retounen pou nou prezante ou envite a ki se madam pastè Rodney Jusme. Li menm li prale prezante tèt li ba nou. Ok madam pastè Rodney. Bonjour Peterson m kontan poum avèw maten an non pa mwen se sè Esther m kontan poum avè nou maten an. Ok madam pastè Rodney e jodia e mwen envitew nan cho a e pou ou kapab eklèsi kèk kestyon pou mwen de kestyon de bagay kap fè aktyalite kounya nan maryaj yo sitou e maryaj de no jou yo paske lontan mwen pat konn wè yo men kounya yo trè frekan e premye kestyon pou Mwen gen pou e maten an. Eske yon madanm oubyen yon mari dwe obeyi ak madanm li oubyen ak mari li nan tout bagay? Humm pa nan tout bagay, men ou dwe obeyi avèk mari ou, se sa Bondye mande, e mari a dwe obeyi avèk madanm nan tou. Men se pa nan tout bagay yon madanm ka obeyi avèk mari pa egzanp, si mari a mande madanm nan pran lari an mete rad sou ou, Epi pote kòb nan kay la. Si kay la pa gen manje. E lè li pote kòb nan kay la nou konn sa sa vle di. Lè l pran lari an. But sa w pa ka obeyi ansanm avèk mari w paske kò w se pou mari w li sèlman l pa pou lòt gason ki mari an. Sa w pa ka obeyi avèk yon mari konsa. E si madanm nan ta di mari a tou li mèt al nan lari a fè sa l sa l jwenn menm ke l ta jwenn bèf moun nan lari a prann pote vin nan kay la paske kay la bezwen manje ou pa ka obeyi ansanm avè l paske w pa ka al pran sa k pa pou w. Labib pa dakò Bondye pa dakò w pran sa k pa pou w. Nan konsa w pa ka obeyi avèk mari w nan sa ki pa bon. Sa ki bon yo, ou dwe obeyi avèk mari oubyen madanm nan, men sa ki pa bon ou pa dwe obeyi. Ou dwe obeyi nan sa ki nan volonte Bondye. E si li pa nan volonte Bondye, ou pa gen dwa pou w obeyi. Ok.
Kidonk, jan w, jan w di m nan, jan w reponn mwen an, yon mari oubyen yon madanm pa sipoze obeyi ak mari l e ak madanm li nan tout bagay. Non, li pa se pou tout bagay. Ok, nou tande e mari yo, madanm yo, nou pa sipoze obeyi ak madanm nou ak mari nou nan tout sa li mande nou. Nou senpleman dwe obeyi ak madanm nou ak mari yo, ak mari nou, nan sèlman volonte Bondye, nan sa ki nan volonte Bondye. Ok, ok, mèsi pou premye kestyon. Nou gen yon dezyèm kestyon, madam pastè e Èske yon mari oubyen yon madanm dwe al pran yon lòt gason oubyen yon lòt fi sou madanm li oubyen sou mari l? Non, yo pa gen dwa sa paske Labib fè nou konnen yon sèl madanm, yon sèl mari. Ou pa dwe al pran yon lòt madanm. sou madanm ou, yon lòt mari sou mari ou, paske Bondye pa dakò se yon sèl madanm, yon sèl mari, ou dwe fidèl avèk mari ou, kèlkeswa jan sa ye, menm ke ou pa ta renmen konpòteman madanm nan or mari an, ou dwe e satisfè ansanm avè li, ou pa dwe al pran lòt moun, paske Bondye pa dakò l, e li trè danjre lè w fè sa, paske menm moun sa w al pran an, pou e ou kite madanm ou an, li kapab gen plan pou li etèn souf madanm ou oubyen touye madanm ou. Epi kyès ki koz, se ou koz. Ou te rete a madanm ou menm ke l gen defo, sipòte l, renmen madanm ou an, cheri madanm ou, renmen mari ou an, cheri mari ou pa kapab kite mari pou nenpòt bagay, ni kite madanm pou nenpòt bagay paske nou marye pou lavi. Ok.
Mwen renmen dènye pati a, nou marye pou lavi. Se sa l ye, se sa Bib lan di vrèman, nou marye pou lavi. E mwen renmen jan w reponn nan, mwen apresye jan w reponn nan. E Mwen dakò, mwen aksepte. Yon gason, yon yon mari, yon madanm pa sipoze kite madanm li, pa sipoze kite mari l pou l al kouche ak yon lòt fi, ak yon lòt gason. Li pa bon, li pa bèl paske nou te marye pou lavi. Si moun nan pa mouri, pa gen dwa pou yon moun fè sa. E menm si moun nan ta mouri, se marye pou remarye pou sa rive. Si ou pa remarye, Ou pa kapab fè sa. Mwen aksepte avèk ou Madan Pas. Ok, nou pral pati pou twazyèm kesyon an. Twazyèm kesyon mwen gen pou ou Madan Pastè. Eske yon madanm oubyen yon mari dwe bat madanm ni oubyen dwe bat mari l? Non, Bondye pa ba w dwa sa. Li just ba gason dwa pou l pran swen madanm ni. Se sa li di, Pran swen madanm menm jan Kris li menm li pran swen legliz. Men w pa la pou bay baton, ou pa chèf pou bay baton, men w se chèf pou ede mezon an grandi. Men gen anpil moun ki fè erè lan, ki bat madanm yo, eben oubyen madanm nan bat mari a. Ou pa gen dwa sa. Kote gen moun tou ki pa bat li avèk yon baton, men bouch yo youn bat lòt. Bondye pa dakò. Nan maryaj lan nou dwe met tèt nou ansanm pou nou viv byen jan Bondye mande pou nou viv lan, e pa yon kesyon de bat lòt. Ou ka bat moun nan maten, midi, swa epitou moun nan pa janm korije lòt menm jan an. Men se Bondye k chanje lavi moun, se Bondye konn korije moun. Priye sou sa e Bondye va fè gras, li va chanje lavi madanm nan oubyen mari an. Men se pa baton, genyen fi k mande baton vre. Men mwen ankouraje w pa fè sa. Si w fè sa, si w bat fi an, se ke ou pa respekte tèt pa w tou. E pa fè l, Bondye pa dakò. Paga ou pa gen dwa leve men sou Fia ou se yon granmoun Fia se yon granmoun ou pa gen dwa fè bagay konsa. Kidonk jan w reponn mwen, yon gason oubyen yon fi oubyen yon madan marye oubyen yon mesye marye pa sipoze bat madanm ni yon madanm marye tou pa sipoze bat mari l paske fi yo tou gen fi ki konn bat mari yo ok sa a se yon bagay ki vrèman fèt seryezman gen fi ki konn bat mari l oh mezanmi nou tande. E, frè m ak sè m yo, mesye marye yo, madam marye yo, pa fè sa. Mwen, mwen konnen sa vrèman frekan nan mitan nou. Gen moun ki, gen mari ki bat madanm yo, gen madanm tou ki bat mari yo. Mezanmi, nou tande, pa fè sa. Si nou fè sa, se tèt nou nou pa respekte e nou pa respekte moun ki nan vi nou an tou. E, moun k ap bat mari yo, k ap bat madanm yo ak bouch yo, Pa fè sa. Bat a bouch la, bat a baton an se menm bagay la liye. Pa fè sa ankò. Ok nou apresye eleman de repons ke ou bay yo Madam la Sè. Ok kounya nou gon nap pati pou katriyèm kesyon an kounya. Ok katriyèm kesyon nou genyen pou Madam la Sè e maten an. Eske yon koup sipoze kite fanmi Antre nan mitan yo pou kraze relasyon yo, pou kraze maryaj yo. Non.
Ou pa ka kite fanmi antre nan maryaj yo pou l kraze maryaj la paske li pa bon. Paske se Bondye menm ki mete nou ansanm e li beni nou. E maryaj se yon bagay Bondye rekonèt e Bondye li menm renmen maryaj. E si w marye, e ou pa ka kite pèsòn, kèlkeswa moun nan, vini kraze maryaj ou. Se pou. E se kite fanmi de kote, kite zanmi de kote, fanmi de kote pou jere maryaj ou. An menm tan tou, m pa di pou imilye fanmi ou, imilye fanmi pa ou, paske anvan menm ou te jwenn mwen pou te marye avè m, m te gon fanmi, ou te jwenn mwen nan yon fanmi, e m te jwenn mari m tou nan yon fanmi, men m pa ka imilye fanmi mari m ni fanmi pa mwen. Sèlman gen yon limit, mwen pa ka kite yo vin kraze maryaj mwen. Si yo vin kraze maryaj mwen, m p ap ba yo bò pou yo fè l paske. Bondye pa dakò paske li di wap kite manman w, wap kite papa w, pou vin fè yon sèl avèk mari w. Men li pa di avèk fanmi m pral fè yon sèl, men se li di avèk mari m. Men m pa ka pouse fanmi m rayi fanmi m, men m renmen ni fanmi m ni mari m men m pa ka kite yo kraze maryaj mwen. Ou pa gen dwa kite fanmi kraze maryaj ou. Ok se se byen sa. Mwen renmen eleman de repons ke w bay yo. Pèsòn pa dwe kite fanmi ni zanmi kèlkeswa moun li te ye a kraze maryaj yo. Paske Ou te marye avèk patenè w la pou lavi. Ou marye pou lavi, se sèl lamò sèlman ki dwa, ki gen dwa separe nou. E dènye kesyon pou mwen fini avèk ou maten an. E la tout dènye kesyon. E se èske yon mari dwe imilye e menm kite madanm li paske li poko ka fè pitit. Non, li pa gen dwa fè bagay konsa paske pitit se Bondye k bay sa e si se lòm te bay pitit, gen anpil moun kap kriye ki gen 15 an maryaj, 20 an maryaj kap mande Bondye yon pitit, si te lòm te bay ou tap di jès al pran ou patap k gen ki adopte timoun ou patap bezwen adopte timoun paske gon kote ou ka al pran ou ta pral pran men se Bondye k bay pitit sèlman ou bezwen pran pasyans priye e Bondye granmoun. e tout sa l fè l gen yon rezon pou sa, ou ka wè ou gen 15 an maryaj oubyen 20 an maryaj depi w gen pitit, pran pasyans petèt pou yon rezon ke w pa konprann, tann Bondye, mwen menm lè m te fin marye, se aprè 2 zan Bondye te ban m pitit, mwen te pran pasyans, Bondye te fè m favè, li te fè m gras sa, li ka fè w li tou, men ou bezwen pran pasyans, ou pa gen dwa imilye madanm ou paske l poko ba w pitit, gen fanmi, mari k ap imilye madanm paske li poko ka fè pitit, se pa li k fè pitit mezanmi, se pa li k bay pitit, se Jezi ki bay pitit, te pran pasyans, kite Bondye aji, kite Bondye pale. Men ou menm ou pa gen dwa pou ou maltrete fi an, pou joure li, oubyen mete l deyò, oubyen kite l, pou di paske li pa ka ba w pitit li se milèt. Pa kesyon de milèt, se yon kesyon se Bondye ki bay. Tann Bondye, epi jou pa w la ap rive kanmenm. Ok, e, mwen konprann, mwen aksepte ansanm avèk ou. Men m gen yon ti kesyon m ap ajoute. Paske sa yo m konn tande yo souvan. Eske sa se yon reyalite vrèman, lè gen moun nan vi a, gen fi nan vi a ki konn ap. ki te lage kò yo nan jenès yo, epi nan jenès yo yo te kèlkonk ansent, epi lè yo fin ansent la, yo pa ka okipe timoun nan, yo jete l. Apre, y ap mande Bondye, apre lè yo vin marye, y ap mande Bondye, yo pa ka jwenn. Èske sa s on reyalite l ye vrèman? Wi, m konnen gen ki fè li. Men nou pa pral di se sa k koz Bondye pa ba li, paske Bondye, Bondye se yon Bondye de gras. E depi moun nan te fè peche a pa inyorans, Bondye pa teni kont de inyorans. Bondye ka fè l gras depi l rekonèt li te fè peche a. Men gen anpil gen anpil moun ki di se paske jèn fi an lè l te jèn, lè l te nan jenès li te konn fè yon bann bagay ki pa bon, li te konn retire timoun ki koz ke li marye li pa ka gen yon timoun. Sa ka rive, m pa ap di manti, men an menm tan tou Bondye konn fè gras, ou te ka fè sa epi tou ou konsyan ou te fè l, ou mande Bondye gras, mande l padon epi li tande kri ou, tande rèl ou epi l ba w yon pitit.
Nou menm jèn fi yo sitou, Pran prekosyon pou malè sa pa rive nou. Pou nou pa al tonbe ansent e nan lè ke nou pat dwe ansent, nan lè ke nou pa ka okipe timoun nou yo e ansent san ke nou pa marye, sa ka koz malè, sa ka koz nou jete timoun sa e nou pa konn konbyen Bondye ta ba nou. E si sa ou jete a se sèl li menm Bondye ta ba ou. Kounya la ou pral plede mache nan jèn, plede mache nan lapriyè pou ou jwenn youn lè ou fin marye, Petèt sa ou ka pa jwenn sa ankò. E jèn fi yo sitou, silteplè pran prekosyon pou sa pa rive nou. Ok nou te kontan ansanm avèk ou Madan Pastè. E nou fini la, nou apresye w, nou apresye tou eleman de repons ke w bay yo. E nou kwè ke. Oditè, oditris yo, yo menm yo tande, yo va anrichi lespri yo, e sa yo pran an, yo va, li va edifye yo, sa yo pran, sa, eleman de repons ke w bay yo, va edifye yo, enben yo menm, ya va jwenn yon bagay nan sa ke w bay yo la. E m kwè ke nou entèlijan, nou ase entèlijan, nou pral mete an pratik tout konsèy ke Madan Pastè bay yo la, ebyen, pou nou pa tonbe nan kèk bagay sitou mesye marye yo, madam marye yo. Ok madam pastè nou fini men nap mande w eske w pa gon dènye konsèy ke w ta ka bay pou fini. Konsèy m te ka bay nou e madam marye e mesye marye, renmen madanm ou ancheri madanm ou e tout sa ka fè w fè bon bagay nan maryaj ou se gen krentif pou Bondye respekte Bondye e aplike la bib nan lavi w si w fè sa e maryaj ou ap mache byen menm ke ta gen ti bagay ki pa mache byen ou konnen lavi gen sa. Wout la pa fasil li vrèman difisil men si w kwè nan Bondye ou respekte Bondye gen krentif pou Bondye m kwè wap rive gen viktwa e sou maryaj ou e maryaj ou ap soti byen e avanse sa se Jezi Kris pa retounen pa bliye Jezi pa nonpli retounen ou bezwen repante e repanti pou vini jwenn Kris ok Bondye beni nou m kontan pou nou ta vini nou se te sè nou sè Esther Bondye beni nou.

Moun ki poko gen Jezi yo. Ok nou apresye sa. Nou tande moun ki poko gen Jezi yo, bay Jezi lavi nou paske Jezi pa lwen. Nou fini avèk show a pou maten an. Pa bliye abòne e kite yon like pou nou e pataje avèk fanmi ou zanmi ou e pou agrandi fanmi an. Se te zanmi ou Peterson Jusme e tchaw pou yon lòt randevou.